Brezil fas a ekip Nòvèj la, nou pral tande deklarasyon Endrick, Endrick pale trè fò sitou konsènan Carlo Ancelotti, n aprann tou gen yon jwè ki pat antrene avèk la seleksyon brezlyèn de foutbòl. Nan aktyalite an klèb, nou pral genyen pou nou pale de Florentino Perez, nou pral tande kisa l di prezidan Bayern Munich lan konsènan Michael Olise, nou konnen jwè sa ki ap fè anpil aktyalite. Sitou nan Real Madrid, dosye Enzo Fernandez nan Real Madrid, ajan li an fè gwo deklarasyon, gen Thibaut Courtois li menm ki pale konsènan de Vinicius avèk Kylian Mbappé, jan ke yap make gòl lan, li espere ke yo pral kapab fè sa nan Real Madrid, men nou pral tande tou ki mesaj jisteman Courtois li menm li voye bay Mourinho konsènan de jwè sa yo. Anons retantisant de sè Cristiano Ronaldo an, se se jisteman enteresan sa ke nou pwal kapab pale an, nap pote nan dosye koup du mond la stat defansiv etonant de Kylian Mbappé, misye defann anpil e nou pwal genyen pou nou pale de sa. Bon, nou ap kòmanse avèk aktyolite an, se pwal jisteman Avèk Milan AC ki fikse pri de Raphaël Leao, anonsis le départ pandan mèkato estival lan Leao, li menm li poko ale nan lòt klèb men yo anonse misye sou le départ. Atakan Pòtugè ki manifeste anvi li nan lòt klèb, fòmasyon Italyèn nan espere jisteman bò kote pa l pou l ta konsève li. Men selon dènye enfòmasyon de Sky Italia, ekip Milan AC an, Yo fikse yon pri de depa. Direksyon a pretann ant 60 e 70 milyon dewo. Medya italyen an presize, yon pwen pral kapab fèt sitou apre koup du mond lan konsènan Raphael Leao. Nou prale nan ekip Real Madrid la gen prezidan Bayern nan li menm Herbert Himmer ki te a Madrid dènye jou sa yo an konpani de Florentino Pérez. Heber Hamer, li te envite donè de Florentino Pérez nan okazyon de la remiz dè diplòm de l'université du Real Madrid. Yon timing ki te ase dwòl paske lè w gade pou wè sa kap pase de Michael Oliz avèk Real Madrid men sa pa anpeche ke jisteman Prezidan Biden te prezan kòm envite donè Fanatik yo an Almay yo kòmanse ap enkyete enpe paske kontra Oliz ap espire an 2029 e yo ta fè konnen ke fransè a li menm li pa ensansib nan yon enterè pou l ta rejwenn Real Madrid. Mbappé kapab parèt kòm yon ajan nan dosye sa paske Perez li ta vle itilize Mbappé kòm yon moun k ap pouse Oliz pou l vini jwe nan Real Madrid selon plizyè medya.

Si Real Madrid te kominike pou demanti ke l ta antre an kontak avèk Oliz, sijè sa a, li pa vrèman tabou antre dirijan yo. An efè, Joseph Pedrerol revele ke Florentino Perez li ta lanse avèk Prezidan Eber, prezidan Bayern Munich lan, pandan remiz de diplòm lan, pandan ke yon etidyan te lanse Oliz nan Real Madrid avèk 2 mesye sa yo. Aprè kèlke segond de refleksyon, nou ta pral wè ke Perez li menm, daprè sa yo di, Perez,

avèk dirijan Bayern yo pou li rankontre yo aprè koup du mond lan. Eske se pou l pwolonje? Eske se pou l mande kite klèb lan? Nou pa konnen vrèman entansyon jwè foutbòl lan. Le dossier de Enzo Fernandez li rete gran ouvè du kote du Real Madrid, Chelsea pa konte fasilite depa li men dènyè deklarasyon de ajan li an remete anpil lwil sou dife an. Pou rapèl, n konnen se Pastore ki ajan Enzo Fernandez, kontra l ki ap ekspire jiskan 2032. Klèb anglè an, ki se Chelsea, te ta reklame prè de 140 milyon dewo pou anvizaje yon transfè. Entèwoje pa jounal Marca Aviel Pastore, reprezantan jwè foutbòl lan, rekonèt ke Enzo Fernandez kapab kite ekip Chelsea an ete sa a. e li ta anvizaje klèman opsyon sa a. Li fè konnen, Nou ap etidye de posibilite pou kite Chelsea, men pou le moman, pa gen anyen ki konkrè ni konfime avèk yon klèb. Pou lenstan, okenn desizyon poko antame e jwè foutbòl lan, li gen lòt priyorite. Li fè konnen pou l di, Jodi an la a, mwen panse inikman avèk seleksyon an. Li ap dispite yon koup du mond, li tou prè pou l kalifye pou lejèn de final, li panse senpleman avèk sa. Apre li te retounen sou deklarasyon Enzo Fernandez konsènan vil Madrid lan, se sa ke li fè konnen, li di, Enzo Fernandez gen anpil zanmi a Madrid e li trè pwoch de Julian Alvarez. Mwen menm osi, m ap viv a Madrid. Tout fwa ke li vini yo, se te pou wè m e regle dè zafè pwofesyonèl. Men, kiyès ki pa renmen Madrid, an palan de vil lan? 2 deklarasyon ki konfime ke klan Ajanten an ap reflechi seryezman a la swit e yon depa de Chelsea li bèl e byen anvizaje. Ok. Genyen gadyen dbi Real lan Thibaut Courtois ki te eksprime l nan zòn miks apre viktwa Bèljik an kontra le Senegal. Courtois reyaji apre kalifikasyon Bèljik lan pou le uityèm de final de la koup du mond fas o Senegal. Gadyen an evoke osi le Real Madrid e sezon pwochèn. Courtois. Li retounen sou senaryo rankont sa Bèljik Senegal lan, l fè konnen nan foutbòl lan, ou dwe toujou kwè. Mwen te veki sa pandan plizyè fwa avèk Real Madrid, m ap raple m yon demi final nan Lig dè Chanpyon kote ke Rodrygo li te make 2 gòl nan dènyè minit yo. Se dè emosyon trè fò. Antrenè lan li te di nou ke si nou make yon gòl nou kapab gen yon chans pou nou genyen. Li ta pral answit evoke Jose Mourinho ke l pral retwouve nan Real Madrid sezon pwochèn, li fè konnen M espere ke Mourinho pral reyisi pou li fè Mbappé, Vinicius jwe ansanb trè byen, pou yo kontinye make plizyè gòl e genyen anpil titr. Courtois fè konnen ke li pale avèk Vinicius e Mbappé pandan koup du mond lan, l fè konnen, M pale avèk Kylian ki an few e avèk Vinicius osi. M espere ke yo pral kontinye make anpil gòl. Entèroje sou vestyè madrilèn nan, Bèj lan te osi evoke makoukouwe la avèk humour, li fè konnen mwen mwen ap swiv li sou Instagram men mwen toujou men li poko swiv mwen an retou, li poko menm nan gwoup WhatsApp lan. Nan sezon ki ap vini an, Koutwa li menm li gen yon objektif nan tèt li, li fè konnen ke nou gen yon ekip eksepsyonèl e nou espere rekòmanse genyen 2 twofe, vwala donk se konsa Tibo Koutwa li menm li te pratikman reyaji. Kounye la fanatik yo, nou fin kite dosye klèb, dosye transfè, men non, nou poko fin kite dosye klèb paske genyen FC Barcelone li menm ki vrèman enterese avèk 2 espwa espanyòl. Kòm endike jounal sport FC Barcelone li pase a l'attaque pou Avi Arguera, Milye tèren de 23 zan, dè diskisyon avèk antouraj yo foutbòl la deja fèt, avèk yon pwopozisyon de kontra de 6 zan. Deco, li se yon fanatik pwofil jwè foutbòl lan, ki vrèman box to box, sa ke Barcelone li pa gen fòseman, e Katalan yo swete sekirize arive l avan ke li siyen nan yon lòt gwo klèb ewopeyen. Kloz liberatwa li se 40 milyon dewo pou mwa jiyè an e Barcelone estime ke li kapab peye l mwen chè pandan ke l ap enkli 2 jwè nan operasyon sa. Si se pa yon priyorite imedyat, Gura li konsidere kòm yon jwè trè enteresan sou le mwayen tèm e yon òf kapab fòmile pwochènman. Nan yon lòt atik, medya Iberik lan fè konnen ke Barcelone li vle rapatriye Hann Virgili, elye de 19 an ke yo te vann nan Maròlke ete dènye. Klèb katalan li te konsève 40 pousan dè dwa sou jwè foutbòl lan e li kapab fè l retounen pou sèlman 7 milyon deuro Kloz liberatwa ki te chute a 12 milyon d'euro swit avèk relegasyon des Insulaires an dezyèm divizyon. Hansi Flick li menm li dwe ankò valide operasyon sa a, men li kapab jisteman yon ranfò ofansif a ba pri alò ke jwè foutbòl lan ki sot delivre 4 pas desiziv e enskri 2 gòl nan Liga e msye li menm ki pat vrèman lwen pou l te seleksyone pa Luis de la Fuente pou la koup du mond 2026. Mentnan nou pwale nan sak gen pou wè enfo sur la koup du mond. Koup du mond sa nou konnen ki ap fèt Etazini, Meksik e Kanada.

E sa ke la France ap fè an, fok nou kapab pran sa trè o serye, se yon grand ekip. L'annonce retentissante de la sort de Cristiano Ronaldo après la victoire de l'Espagne face à l'Autriche, Portugal, nou konnen li menm ki te bat Kwasi, elè vrè ke mwen menm son son viktwa ki gen ti pale ladann sitou avèk dènye gòl Kwasi an ke yo pa valide an. Pou mwen menm, mwen panse ke. Pwojè sa a, li genyen yon ti pale anpil ladan l paske lè w gade pou w wè jwè Kwowasi an, wi, o depa ki pral jwe balon an misye ò jwe vrèman, li nan pozisyon avanse. Men balon an ki pral jwe avan ke l rive sou jwè Kwowasi an, li jwe nan tèt defansè Pòtigal lan. Ok ki jwe nan tèt defansè Portugal lan la vrèman men il pare ke abit la al nan var l al nan sant de vizyonaj lan li akòde yon hors jeu ki vin fè ke nan 8 tièm de final nou pral jwenn yon duel se pral Portugal fas avèk Lespay men Gonzalo Ramos ki make gòl sa mesye nou kapab di gòl sa nan 97 gòl misye make Gen 30 gòl li fè se lè ke lap soti sou ban wi. Nan 97 gòl li make gen 30 gòl misye fè se lòske lap soti sou ban. Mwen m rele misye dènye lè. Se konsa m rele Gonzalo Ramos. Men genyen sè Cristiano Ronaldo an ki pran lapawòl e di ke l ta alò ki te fè reyaksyon konsènan Cristiano Ronaldo. Sa vle di se genlè se dènyè dans oubyen dènyè konpetisyon Cristiano Ronaldo avèk la seleksyon pòtigèz de foutbòl. Li di. Profite, profit, tan que ça dure. Sa pral termine biento. Ok? Se sa ke sè Cristiano Ronaldo an, li menm li ta fè konnen. Men gen yon jounalis tou ki se Katia, pou Sport TV, li fè konnen l gen, daprè yon sous fyab, se dènye bal de Cristiano Ronaldo. Humm. Epi genyen Nagelsmann ki pwal touche le paktòl pou li ta vire nan seleksyon Almand lan. Jou Nagelsmann nan tèt seleksyon Almand lan li konte sou kontra jusqu'en 2028, coach de 38 ans éliminé nan 16 ème de finale de la coupe du monde 2026 par le Paraguay deja anonse sou le depa pa la près almand ki wè Jurgen Klopp kapab vin ranplase li. Kote ke yo di Sporbilt li anonse yon reyinyon sekrèt te fèt nan syèj federasyon almand lan a Stuttgart antre Nagelsmann e siperyè li yo. Seleksyonè an li menm li te eksplike rezon echèk lan, men medya alman fè konnen ke federasyon almand lan mande avèk Nagelsmann pou li kite pòs seleksyonè an Federasyon an li pa engra non plis, li vle rezève yon sòti digne e sitou yon joli chèk de depart ki evalye a 7 milyon dewo. Ko meyè bitè de la koup du mond 2026, sa pral depan de lè ke wap gade video sa paske avan m fè video sa Ajantin poko jwe ak Kap Vè. Messi kapab ogmante chif lan toujou paske Messi a 6 gòl e l pral jwe fas a Kap Vè Vandredi, Vandredi sa ok. Men fòk nou di ke ko meyè bitè lan ki se Cristiano alo Kylian Mbappé avèk Lionel Messi ki ap pote Ajantin depi debi de konpetisyon an avan ke li afwontre le Cap Vert pou lè sèzyèm de final. Lionel Scaloni, seleksyonè Abiceleste an dayè te entèwoje sou yon posib depandans de Lionel Messi. Li fè konnen nou kreye anpil okazyon pou lòt jwè osi, Leo se youn nan atakan ekip lan, Se pa preokipan, men lòske li debite, alò, menm lòske l te debite sou ban, tankou la kontra La Jòdani, nou te vrèman genyen. E nou te gen anpil okazyon. La stat defansiv etonant de Kylian Mbappé, pou rapèl, youn nan youn nan kote yo toujou kritike Mbappé se konsènan pressing, nan efò defansif li yo, men finalman bitè lan, li fè dè efò remakab. San pressing, san Pressing sou jwè advès yo efektye bò kote Kylian Mbappé. Lè m di san pressing, nan l fè san pressing, chif san, li fè san pressing sou jwè advès yo nan koup du mond sa a e travay li an menm pèmèt avèk advèsè yo pèdi 14 balon. Mieux encore, jwè de 27 ans li aktyèlman a 23 pwen 81 pou san pressing pa match alòske nan Liga yo te kapab konte 10 pwen 40 Pou san pressing pa match sa vle di ke Mbappé gon efò li fè plus avèk la France e se efò sa yap pretann nan men Mbappé nan ekip Real Madrid lan. E fòk nou di ke se egalman yon reyisit pou li nan mondyal lan paske li reyisi 3 pwen 33 fwa kontra sèlman 2 pwen 17 nan ekip Real Madrid lan ok. Genyen lòt detay ke nou dwe konnen sitou konsènan avèk Lamine Yamal ki te fè deklarasyon pou l di La Frans li pa meyè ke nou, yo pat bat nou nan Euro a, pa gen favori pèsonn pa devanse nou, se sa ke Yamal te di. 2 deklarasyon ke li te fè nan mikwo de Coop, men an konferans de près Jules Koundé reyaji pa rapò avèk deklarasyon Yamal te fè an. Li di mwen konnen Yamal trè byen, Mwen konnen ke se yon jwè ki fò, se yon gason anbisye, ki di tout bagay jan ke li panse l. Favori nan yon konpetisyon, sa pa vle di grand chose. Dènyè konfwontasyon avèk Lespay, yo pa t pase jan ke n te vle l lan. Men, mwen gade sa nan yon kwen tèt mwen. Se konsa, Messi li menm, li te pratikman reyaji. Genyen tou Bradley Barcola ki li menm nan La Frans ke yo anonse li kapab kite ekip Paris an. Li fè konnen ke mwen konsantre sou la koup du mond, sa ki pral pase aprè m pa konnen, endike ansyen Lyonè an. Semèn sa, gen jounal The Athletic ki te revele ke Paris Saint Germain valorize jwè an avèk yon pri ki ankò siperyè parapò avèk sa ke Manchester City te peye pou Elliot Anderson, asavwa 135 Millions d'euros or bonus. Se sa, se sa yo di la mesye. Mentnan, nou pwal pale de Endrick, Brezil ki pwal afwonte Nòvèj dimanch 5 jiyè an nan uityèm de final de la koup du mond. Endrick te chwazi pa ekip nasyonal brezilyèn nan pou te kapab fè yon konferans de près 3 jou avan uityèm de final koup du mond lan kontra la Nòvèj. ki pral jwe kontra Brezil nan New Jersey. Atakan an li pat li pa plenyen ditou pou fèb tan de je l pandan konpetisyon sa, li afime ke Carlo Ancelotti pran meyè desizyon pou le Brezil. Se sa ke Endrick fè konnen. Fòk nou di ke li pat jwe nan match douvèti Brezil kontra le Maroc. E Endrick li te jwe 26 minit kont Ayiti. Li ta pral antre an je an fen rankont fas a Lekòs e l jwe 45 minit kont Le Japon. Non l te reklame pa plizyè sipòtè depi debi konpetisyon an. Endrick bò kote pa li, li salye vrèman chwa de Carlo Ancelotti. Li fè konnen e Ancelotti e li pap fè sa ki mye pou mwen an, men l ap fè sa ki mye pou Le Brezil. pou Endrick oubyen Mateus kounya, li pral fè sa ki mye pou ekip lan, li pa pè, li fè sa ke l panse e sa mache. On dirè ke Bndye ap veye sou li e li vrèman eklere de sa ke l ap fè an, paske tout sa ke Carlo fè gen dè konsekans. Lòske coach lan di m pou m fè kèlke choz, m pa janm ezite, mwen fè sa ke li mande m nan. Jwè foutbòl la te entèwoje sou yon moman kodeke l te apèsi bò kote Neymar sou ban nan premye match Brezil nan koup du mond e sou konvèsasyon ke l te gen avèk li, atakan an deklare ke li t ap efòse pou li tire le meyè pati de la relasyon ke li te nwe avèk nimewo 10 ekip nasyonal lan. Fòk nou di ke san Ryan, ekip nasyonal brezilyèn nan li antrene an vi du match kontra la Nòvèj, atakan de Bènmouf lan ki ap swiv yon pwogram spesifik de jesyon de chaj dantrenman, ekip lan te repran antrenman apre trèv apre trèv lan san Paqueta ki blese, Raphinha ki antrene separeman pou reyedikasyon li. Ekip nasyonal brezilyèn lan li repran antrènman o Centre Columbia Park dans le New Jersey an debi daprè midi nan jedi ki sot pase la.

Rayan e Raphinha te efektye yon travay espesifik jedi ki sot pase la. Ansyen atakan de Vasco an te travay sou chaj li, antrènman abityèl, defini pa le preparatè fizik, tandi ke nimewo 11 lan, li te antre sou tèren apre lòt jwè yo pou efektye dè egzèsis de tranzisyon. Li te efektye premye seyans dantrènman li sou tèren Lendi, depi blesu li nan kwis dwat li, nap pale de Raphinha, kontrakte nan match kontr Ayiti an, e patisipasyon l nan match kontr La Nòvèj lan rete ensèten, Ryan bò kote pa li, li pap soufri de okenn pwoblèm fizik e li pa enkyete, byen ke Paqueta, li menm, li pral pratikman fòfè pou la koup du mond an rezon de yon blessure musculaire, li rete avèk delegasyon ekip nasyonal lan Ozetazuni, Kote ke yo menm konnen misye li menm li ap swiv yon tretman avèk yon bòt nematik pandan absans li an. Dodo Foot, se t on plezi pou nou te pataje aktyalite yo. M renmen nou anpil, m salye nou paske nou vrèman pote sipò nou avèk platfòm sa. Toujou kontinye fè l, abòne, pataje videyo sa avèk fanmi w, avèk zanmi w yon fason pou plis moun kapab dekouvri platfòm nan.